24 sous 24 24 info 24 sous 24 24 info ki te mete pye sou kou sitwayen sa a, yon ameriken nwa, misye te rann dènye souf li. Ki sa k esplike 22 jou aprè, gen anpil peyi nan mond lan ki reyaji otou de kesyon sa a. A tèl pwen, gen de gwo manifestasyon ki fèt nan anpil peyi, Ayiti jiska prezan pa genyen yon mo ki di sou ka sitwayen nwa sa ki finalman mouri. Istwa nou di nou ke. Ayiti se premye repiblik nwa ki endepandan, sa vle di ki pran endepandans li. Ofèt, yo konprann ke tout sa ki gen rapò avèk petèt de ka kote ke nwa ta kapab viktim, Ayiti ta dwe premye peyi ki ta kapab pwononse l sou kesyon sa a paske Ayiti dan listwa a montre se premye peyi nèg ki konkeri endepandans. Jodi an gen yon ta de kesyon k ap poze, kisa k esplike pa egzanp lè w pran Lafrans, ou pran le Kanada, ou pran anpil peyi ankò, Emmanuel Macron, klèman pozisyone l sou sa k rive Etazini Damerik lan. Ou genyen anpil sitwayen kanadyen, anpil sitwayen franse, yo revòlte devan krim odye sa k rive Etazini Damerik. kote ke yo estime ke rasism lan prale twò lwen, jiska moman n ap pale an, nou poko kapab remake okenn mo ki pwononse pa otorite ayisyèn yo. Ki sa k pwoblèm nan? Èske jodi an lefèt yon prezidan de la repiblik, ki jodi an ke lon vèl ou non Jovenel Moise se prezidan peyi an menm si petèt gen anpil moun ki ka deranje gen anpil moun ki pa veritableman konfòtab men ofèt li la deja kisa k esplike Jovenel Moise Prezidan de la Repiblik, Prezidan an premye Repiblik Nwa endepandan, jiska moman n ap pale an, gen dimal pou kapab omwen denonse sa k rive Etazini Damerik lan kote ke polisye a li tiye nwa a. Eske si l fè l jodi an sa pral vle di ke Lèzetazini Damerik pral kontribiye pou kapab fòse l kite pouvwa a 7 fevriye 2021. Èske si prezidan Jovenel Moïse pwononse l sou sa k rive an kòm se yon ka yon krim ki fèt, èske si l pwononse l sou li sa pral vle di ke prezidan Jovenel misye pral pèdi pouvwa a paske Etazini Damerik pral estime ke misye trè frekan le fèt ke l oze ouvè bouch li nan sa k ap pase lakay li. Ki sa ki veritableman pwoblèm nan? Jodi a nou gen yon konpòteman mètre e esklav. Istwa nou montre nou esklav la a oken moman done pa t gen dwa leve je pou kapab gade mèt li. Èske sa di jodi an, apre tout tan ke nou fin goumen pou n pran endepandans nou, dayè devan youn nan lame ki te trè pwisant alepòk, lame fransèz, èske jodi an Ayiti ofèt toujou nan menm stad ke anpil moun, anpil sa m ta kapab rele de sitwayen te konprann ke fòk yo te goumen pou te kapab libere peyi an de sa m ta kapab rele chèn ki te mare yo kote ke yo te anchene. Jodi an, eske Prezidan Jovenel Moise a oken moman done pa rekonèt ke Ayiti se yon peyi kote ke genyen zansèt nou yo ki te goumen e ki te kase chenn ki te anchene nou, ki te ba nou endepandans, jodi an ap pwononse yon mo sou yon ka ki rive kote ke prèske tout peyi ap pwononse yo, sa kapab deranje la repiblik. Ede m konprann. Ede m konprann ki sa k rive ke jodi an Prezidan de la repiblik piske etazini yo di se zanmi ayiti se pa yo pa di ayiti se ti moun etazini yo di ayiti se zanmi etazini sa vle di se 2 peyi ki ofèt yo kopere yo gen sa m ta kapab rele koperasyon antre 2 peyi yo ofèt se sa ke yo aprann nou eske sa vle di. jan ke nou te konprann li, jan ke tout bagay ekri sou papye yo gon lòt bagay, ki sa ki jodi an parèt m ta kapab di kòm on mistè pou tout moun, paske jodi an anpil moun ap kesyone tèt yo ki sa ki eksplike, menm petèt aprè on jou, de jou, twa jou, menm jan sa konn fèt kote gen de ka k konn rive rapid, gen de etid ki fèt, jodi an jiska moman n ap pale a la apeprè 22 jou, Prezidan repiblik lan bèbè sou sa ki ve Etazini Damerik lan. E sak fè sou paj Facebook mwen m mande eske sa rive ke gen de moun ki konstate genyen prezidan repiblik la ki twite sou lamò Joj Floyd. M pat vle twonpe m. M te vle gade, paske sa ka toujou rive ke gon enfòmasyon ke m pa genyen, kòm nan sousi pou m fè travay mwen, m pa vle fè erè, m kesyone, m chèche pou m gade èske jiska prezan sa ke m pa wè a, èske tout moun pa wè l tou, èske pa gen de bagay konsa ki fèt, paske genyen de pwòch pouvwa a, pa egzanp Kalven, misye se direktè kominikasyon, misye toujou pataje enfòmasyon avèk mwen, ilè prezidan tut m toujou jwenn yo, 7 fwa sim pa wèl map mande eske se pa misye gen dwa tronpel kel pa voyel ban mwen m ba wèl li mande anpil moun eske yo pa kwaz avèk yon tweet kote prezidan an li prononse li denonse aksyon rasis ki rive ozetazini damerik paske ankò nou raple nou di ayiti se premye peyi nwa ki pran endepandans tout rechèch kem fè. okenn moun pa wè l. Tout vire ki fèt sou kont Twitter Prezidan Repiblik lan, bagay konsa pa ekri, pa genyen l. Jodi an, m panse ke gen anpil, anpil, anpil, anpil bagay ke nou dwe aprann kòm leson. Gen anpil bagay jodi an k rive. M panse ke, ankò, nou dwe pran nòt, nou dwe pran act e nou dwe konprann, nou dwe konnen ki kote nou gad. M kesyone ankò, èske sa ta kapab genyen yon konsekans sou Prezidan Jovenel o ka ou li te fè yon twit? pou kapab denonse yon aksyon rasis ki rive yon Noir. Peyi kote ki gen blan an, peyi kote m ta kapab di se kelke grenn Nwa ki egziste ladan yo, yo klèman pozisyone yo. Kisa k eksplike nou tout se nwa a? Ayisyen. Ebyen otorite nou yo yo fè silans sou sa a. Alòske maten an, m pral tande Lucmane Delille, minis jistis ak sekirite piblik peyi an, ki di ke. Li gen non tout nèg ki fè pati Fantom 509 yo se yon ekip teyoris kap teyorize popilasyon an e non moun sa yo li gen yo avèk tout foto yo li pral pibliye yo atravè le mond pou kapab di ke atansyon moun sa yo se teyoris ke yo ye yo pa gen dwa pou yo kapab pile tè etranjè. Jodi a, li fasil pou ke otorite nou yo, yo kalifye de sitwayen, de teyoris san okenn pwoblèm. Yo estime ke peyi an, li chaje avèk teyoris. Yo estime ke peyi an jodi an li pran an otaj pa de teoris, jodi an ki sa ki eksplike pa gen de demach ki fèt bò kote m ta kapab di papa nou, Lèzetazini Damerik pou kapab ba nou yon bourad paske nou chaje avèk teoris anndan peyi an. Lucmane Delille di ke. Se de teoris ki nan lari an. Misye di dayè gen de plan k ap manniganse pou kapab atake kòtèj prezidan Jovenel Moise nan jou k ap vini yo piske se pral anivèsè pnh lan le 12 jwen k ap vini an. Lucmane Delille di ke genyen de polisye, de teoris ki Fè pati Fantom 509 lan kap prepare pou kapab atake nan akademi kòtèj Prezidan Jovenel Moïse. Misye di tou menm teworis sa yo yap prepare tou pou kapab atake li e gen 2 mouvman sitting kap vin fèt devan ministè an se jis pou yo kapab rive sou li. Li di, A la guerre! Kòm a la guerre, li prè e l ap afwonte yo e li di kèlkeswa teworis ki vin nan mouvman devan ministè jistis ak sekirite piblik, sa yo pran se pa yo. Jodi avèk fasilite. Nou trete de konpatriyòt de teyoris san okenn pwoblèm. Men, gon gwo bagay istorik ki rive Etazini Damerik. Aksyon polis sa fè li pa yon aksyon teyoris. Li pa yon aksyon teyoris paske nou pa nou pa pale de li. Yon mouvman, yon aksyon pito, ki mouvmante mond lan, kote tout peyi jodi an kanpe an kwa, tout peyi jodi an, ap denonse e ap mande jistis Ayiti fè pati peyi ki fè silans sou krim sa a ki fèt sou yon nwa a. Kote aksyon an fèt la pa ka gen teworism paske se la ke papa nou ye. Pa ka gen teworis kote ke papa nou chita Pa ka gen teworis kote ke papa nou ye Pa ka gen teworis kote chèf nou ye Pa ka gen teworis kote m ta kapab di chèf nou ye Nou pa ka oze Dayè, menm yon ti pit lejè man m ta ka ta ka fè l Nou deplore jan sitwayen ameriken nwa e e e Jòj Floyd mouri e Nou te ka pa di twòp ti ba twòp bagay. Kòmsi menm oun linge n pa ka di, nou pa ka ekri, nou pa ka menm pwononse oun fraz pou n deplore l? Men n ap fè gwo gòj la a, e nou chaje teyoris, teyoris yo se Ayisyen k teyoris. Ok? Se Ayisyen k teyoris, men sa k grav la sè ke se menm esklav yo wi ki ap trete esklav yo de teyoris. Se esklav yo kap trete esklav yo de teworis ok teworis yo se egzateman esklav yo paske nou menm kote tout esklav yo menm kote men gen esklav ki jwi de privilèj pa rapò avèk yon lòt enben esklav ki jwi privilèj pa rapò avèk lòt yo monchè li trete lòt esklav yo de teworis hein yo se teworis nèg yo. men yo nan lari an. Yo se teyoris men yo sèvi pouvwa a. Yo se teyoris yo ede pouvwa a rete tou paske pouvwa a te ka tonbe. Yo se teyoris nou negosye avèk yo toutan. Nou se teyoris nou fè yo atake lòt gwoup pou nou. Yo se teyoris. yo sèvi leta a yo se teoris leta jere yo yo se teoris yo fè distribisyon pou leta a yo se teoris men lè de nèg ap travèse de kote yo fè kontak avèk yo pou di frèt atè a pou nou yo se teoris humm ok yo se teoris men. Yo se teoris deta. Se yo teoris. Yo sèvi leta. Nou trete yo de teoris nan radyo. Nou trete yo de teoris nan televizyon. Men, teoris sa yo, yo sèvi leta. Teoris sa yo sèten fwa, yo fè advance pre des autorites du pays teroris yo teroris yo fè wout bay otorite travèse nan moman yap fè dyob lan yo pa teroris. Yo se teroris chak fwa yo deranje nou. Yo se teroris chak fwa yo fon ti èrè. Yo se teroris. Jodi an, Babekyou, si mwen wap tande m la, dayè m konnen nan lè sa pa gen okenn baz, okenn kote ki pa branche. E. Lucmane Delille mande avèk dcpj pou fouke ou kèlkeswa jan sa ye. Sa vle di an lè minis lan mande dcpj pou yo fouke ou, swa yo mennen ou vini an vi oubyen kadav ou. Babekyou! Lucmane Nelil mande pou dcpj mennen w vini, swa an vi oubyen kadav ou. Paske w se yon teyoris. Lucmane di ke Babekyou ou se yon teyoris. Lucmane mande pou yo mennen w vini. E kèlkeswa jan sa ye, swa vivan oubyen kadav ou, n a men pran nòt. Ok, n a pran act. N a konprann ke lè n ap goumen bat pou n goumen pou peyi a, bat pou n fè yon batay k ap bon pou tout la Repiblik. Paske sa rive ke menm moun nap sèvi yo sètèn fwa yo trete nou de de teworis. Ok. Menm moun ke nou sèvi yo, yo trete nou de teworis dayè Lickman moutre lis foto ke l pral pibliye nan tout mond lan pou anpeche n kite peyi an. Mesye dam. 509 yo non se yon ekip teworis ke Lucmane Delille prè pou afwonte nou. Lucmane di ke nou genyen 2 plan ke nap manniganse pou nou atake kotèy prezidan sa vle di tire sou kotèy Jean. Lucmane Delille di tou nap prepare nou pou nou fè 2 Mouvman de bay sitting epi pou nou ka rive sou li kote li an li prè lap tann nou a la gè kòm a la gè minist lan di lap tann nou jodi an kan menm gen anpil moun kap swiv nou anpil kote nan kisa peyi a tonbe la. Eske jodi an gen nan nou k konprann ki kote peyi a tonbe la a? Ki kote l tonbe la a? De sitwayen ke leta rekonèt dayè, de moun ke leta gen de trè bòn relasyon avèk yo, de moun ki founi leta a sèvis, de moun ke leta pa kapab Nap pale de, lè m pale de leta a souple, se leta aktyèl hein, e nap pale de dirijan yo. Se de moun ki endispansab pou leta. Se de moun dayè ki kenbe pouvwa a. Se de moun ki bay pouvwa a sekirite. Se de moun ki jodi an fè anpil mouvman. Pou pouvwa a, e se menm moun sa yo jodi an, klamè piblik denonse e ofèt, pouvwa a ap kalifye de teyoris. Ki kote nou gad? Ki kote nou ye jodi a? Eske ofèt. Eske la police bezwen arete babekyou. Eske la police bezwen arete babekyou. Eske babekyou nan mawon non. Eske babekyou nan mawon non. Eske Luc Manelly li pa konnen Babekyou pa nan mawon wi. Non. Eske Babekyou se yon nèg kòmsi otorite yo pa rekonèt. Babekyou trè popilè. Ki kote Babekyou rete? Tout nèg konn kay Babekyou paske yo konn al kay Babekyou. Ki adrès Babekyou? Pa gen okenn nèg ki la a ki pa konn ki kote Babekyou rete. Eske Babekyou rete nan yon katye tankou Gran Ravin, Ti Bwa kote ki ka difisil pou yon operasyon fèt? Non. Babekyou abite bò lari ke tout moun konnen. Jodi an. Lucmane Delille konn ap vire nan lari an. Li di ke l ape gade kòman lari an ye. Men, li konnen nan ki blòk Babekyou abite. Eske minis lan pa ta ka pran kèlke grenn polisye l fè akonpanye l epi kounye a fè sekle kay Babekyou arete Babekyou? Paske kote Babekyou rete a pa difisil. Yo pran le zanfan di Bondye pou de kana sovaj. Babekyou ap ri minis franchman. Humm. Eske Babekyou se yon neg ki kom si ki ki pap vire nan Babekyou tout kote. Babekyou vire san okenn problem. Erezman, Lucmane Delille mande dcpj pou mennen misye vini. Hein! Dcpj! Men, sa Lucmane bliye? Lucmane bliye ke si te genyen avi de rechèch dèyè Babekyou deja. Lè lapolis fin lanse avi de recherche de Barbecue epi lè w gade w di kèt genlè yo twonpe yo Barbecue pa ok sa yo te panse de Barbecue a pa sa e de bagay konsa okontrè Barbecue genlè son nèg ki ta ka ba nou kèk bakòp kèk kote. Barbecue tèlman pa nan mawon. Babekyou nan fè ti aksyon sosyal distribiye bahay ok pa twò lontan mba la babekyou ok pa twò lontan mba la babekyou. Babekyou dim ge lap lap elimine ti vòlè bò lakay li. Men ki kote baz baz simo ou idmo sak sou ayopò sote pise mkwè se baz simo.

Kote ke n ta kapab di kò spesyalize nan lapolis lan Elali, se Babekyou k ap mete lòd anba dè Dèlma 2, pa egzanp. Hum! M ta ka di, wout pou. Ajan Simo yo travèse pou yo antre nan baz yo. Se Babekyou k ap k ap netwaye blòk la. E zòn Kafou Aviyasyon. Depi kilè moun pa ka travèse men ou jwenn Balsimo, ou jwenn enspeksyon jeneral, epa sa, IGPNH lan. Apre sa, ou jwenn sikilasyon. Kote ki genyen lapolis. Depi kilè se menm nèg sa yo Babekyou k ap k ap mete sa m ta kapab rele lapè nan. nan blòk la. Hum! Jodi an, Leta, tankou sitwayen an te di avèk prezidan pa l la, Monchè, si pa gen anyen de serye w ap di a bouch ou, ke w fèmen l. M ta ka di menm bagay la tou. Mesye dam ki nan leta pouri sa a, si n pa gen anyen pou n di, ke nou fèmen bouch nou. Nou mèt toujou y ap toujou peye nou n ap toujou touche privilèj yo ap toujou al jwenn nou leta ap toujou peye kay pou nou l ap toujou peye kay pou ti boubout nou leta ap toujou ba nou sekirite polisye yo ke n ap trete de teworis ap toujou ba nou sekirite. Nap gen pè diyèm nou. Nou pa oblije pale. Dayè se pa pale a kap fè yo peye nou. Se pa pale a kap fè yo peye nou. Jodi a nou rann peyi a envivab a tou lè nivo. Gang tout kote, popilasyon sivil la pa konn avèk ki sen pou l agrese ankò. Gang yo kontwole tout kote. Apre sa. Lavi chè ap toupizi pèp la. Li pa ka manje. Ok. Gang yo, gras avèk sipò Leta a, yo kontwole tout katye yo. Anpil kote, moun ap abandone, kite. Yo pa ka rete. Wout bloke, Leta bloke wout, sou pretèks ke ap konbat bandi. Lapolis abandone Bicentenaire a. Yo mete separatè, sou pretèks yap konbat gang Vilaj de Dye. Epi moun ap mouri nan blokis lan o nivo de Bòlòs. Sa pa deranje. Jodi an pa gen okenn moun, menm si timoun nan poko pale, pou l pa konprann nou. Jodi a tout peyi an chans pou nou gras avèk teknoloji ayisyen yo tout kote branche yo wè sa kap pase nan peyi a yo konprann sa kap pase nan peyi a yo byen enbi sa vle di okenn nèg paka ba yo sa m ta kapab rele anana pou sizann. Jodi an sa m kontan an se ke gen yon minis jistis yon peyi ki rekonèt ke gen yon gwoup nèg ki pral atake yon kòtèj prezidansyèl. Se nan laprès li di l. Yon enfòmasyon osi sansib. Yon enfòmasyon osi frajil. Yon gwoup nèg pral atake yon kòtèj prezidansyèl, minis jistis peyi an, se yon konferans de près li bay pou anonse genyen 2 teworis ki pral atake yon kòtèj prezidansyèl yon peyi. Sa vle di jodi an nou rekonèt ke leta li inekzistan. Sa vle di jodi an leta fayi. Nan tout peyi di mond yon enfòmasyon parèy pa tap janm filtre okontrè sa m ta kapab rele sèvis entèlijans tap travay rapid pou yo kapab trake tout nèg ki ta pral enplike nan atak sa a. Jodi an mande Luc Madelil konbyen nan moun yo ka arete paske l konnen ke moun sa pral asasinen prezidan de la repiblik. Se se plis ke grav. Se plis ke grav. Gen atak ki pral fèt sou kòtèj prezidan repiblik an. Sa vle di? Sa vle di yo pral tire sou prezidan an. Minis lan li denonse sa a. Hein! Li denonse l. Si yon minis jistis ka jis denonse yon gwo plan, dèyè plan sa yo lè w konnen yo se bagay ki koute kòb paske enfòmasyon koute kòb. Sa vle di si minis lan kapab Li gen enfòmasyon yo. Sa yo se de enfòmasyon ki trè koutez paske se pa de bagay ke w ka jwenn konsa konsa. Minis lan jwenn yo. Men, repons lan se yon konferans de près pou kapab denonse atak ki pral fèt kont Prezidan Jovenel Moïse. Kounye a nou ta ka fè menm bagay la nou te fè, nou te fè li nan epòk ke peyi an te lòk, Nou te mande avèk blan pou ba nou kèlke moun ki konn tire byen. Nou ta ka fè menm demach lan. Paske kounye a sa pi grav. Paske avan, nan mouvman ki t ap fèt yo, yo pa t sible kòmsi pou tire kòtèy prezidan, sou kòtèy prezidan. Bon, si kounye a gen de gwoup moun ki pral tire sou kòtèy prezidan, ki pral tire sou prezidan de la repiblik, jodi a li plis ke yon nesesite pou ke nou kapab fè apèl avèk sa m ta kapab rele de sipò entènasyonal. Ou konprann, jan nou konn fè wa, fè, fè, fè voye de nèg pou nou, mete yo nan, nan, nan, mete yo tout kote nan kwen pou tire moun nan tèt. Pou, kounye a y ap tire nèg sa yo nan tèt, paske kounye a kòm se pa manifestasyon k gen, se de nèg ke nou kalifye de, de teworis ki nan lari an. Se de teworis. Nèg yo gen chans pou yo kwaze ak teworis epi pou yo kite y ale. Hum! Nan yon peyi mesye nou gen chans n ap kwaze ak teworis epi n ap kite ale. Jan teworis enpòtan pou tout peyi ki enplike nan kesyon lit kontre teworism lan? Hum! Jan se yon bagay ki enpòtan pou lemond, epi jodi an pou ke kòmsi nou gen de teworis ki la avè nou, k ap flannen avèk nou, k ap manje avè nou, k ap fè tout bagay avè nou. Mon peyi va mal Humm mon peyi va mal Antretan Venezyela di l pa rekonèt nou kòm zanmi l li pa gen chwa aprè tout lajan ke nou gen pou yo avèk kestyon petwokaribe an. Venezuela retire Ayiti pami lis peyi k zanmi l. Nicolas Maduro, nan kad pwogram gouvènman l lan, yo ekskli Ayiti kòm peyi ki pa fè pati zanmi Venezuela yo ankò. Bravo Maduro! Sof ke. Si w ta ka fè yo peye yo peye w dèt yo pi rapid, li t ap pi bon. Hein? Dèt Petro Caribe an, si w ta ka fè yo peye l pi rapid, li t ap pi bon. Se nan ka sa a, kòm. Jovenel Moïse te bay yon vòt, li te di ke li pa rekonèt Nicolas Maduro kòm prezidan eli nan peyi Venezyela a. Kèlke mwa av, a kèlke mwa aprè li te fin salye viktwa Maduro. Se bon, nou, nou tèrib hein, nou tèrib. Prezidan an fin salye viktwa Maduro nan eleksyon k fèt Venezyela a. Epi pèdèt aprè, Vwala ke se se menm prezidan ki pral vote, ki pral di monchè m pa rekonèt Nicolas Maduro kòm prezidan peyi Venezuela. Nou pa moun. Hum! Nou pa, nou pa fè onè peyi an. Nou pa fè onè peyi an. Kòm si nou montre ke nou pa moun. Ou ta ka entèlijaman di ok, ou fon vòt e, e, e, e, e, ou fon vòt blan. Ou an jan ou ta ka fè bagay la. Hum! Kòm si menm nèg ou fin salye viktwa l la. Bravo Nicolas Maduro nou felisite ou le du fait ke w elu kòm prezidan peyi Venezuela peu de tan aprè menm prezidan an èske avèk menm plum nan l ekri tweet pou di m ba rekonèt Nicolas Maduro kòm prezidan elu hein ok sa vle di nou Jodi a nou fè tout ayisyen parèt pou yap pran nou mal humm jodi a nou fè ke lemond ap trè mal wè kòmsi ayisyen le fèt ke w son ayisyen w se ou prèske pa moun kòmsi ou wè depi w pa gen pozisyon w pa moun ok ou pa gen pozisyon w pa moun e se sak fè youn nan pwoblèm m genyen depi m wè moun pa gen pozisyon m gen pwoblèm avèk ou paske depi w wè moun nan pa gen pozisyon l ka fè tout bagay pou tout bagay. Depi w wè moun nan pa gen pozisyon, li ka fè tout bagay pou tout bagay. Enben, Nicolas Madoulo, misye di ke m pa rekonèt Ayiti pami peyi ki se zanmi m yo. Ayiti, babay. Eske pral gen petèt yon, eske pral gen yon rekonsilyasyon ant Ayiti avèk Venezyela, e m ta ka di pi devan, m pa konnen, si y ap fè l, yo p ap fè l avèk Jovenel Moïse. petèt avèk yon lòt, paske nou konnen ki sa k rive deja, kote prezidan fin salye viktwa Madoulo, epi apre l pral di l vote kont Madoulo, sa vle di l di l pa rekonèt Madoulo kòm prezidan. M pral pèmèt ke nou entèvni, e pa fè twòp tan non, yon ti kras jere tan pou nou. M fè sa avèk tout moun, tout kote, tout blòk nèt, depi l fè, depi l fè lè sa, nou konnen tout kote nèt branche. Fè yon ti tann, ok, tout kote nèt branche. E gen yon zanmi eske m mèt reponn li e bon Elia Josue an sa son parantèz kelke segond e Elia monchè m byen kontan. Pou fon Gon yon zanmi k rele m li di m ap fon ti pale epi m prese m al fon ti tande w lè m tande w la sa ke w di m ou di a m pat gentan m pa gentan tande li men yo di m ke ou di ke ou pap konpare w avèk mwen ou gen lòt moun ke w ta ka plis konpare avèk ou e paske ou se se it ke m ap fè Monchè, chapo ba frè. Lefètke ou konprann ke jodi an, pami moun ou ka konpare tèt ou a m pa ladan l. Mèsi anpil. M pa konparab. E paske depi w nan konparezon, e ou. nan menm kategori. Monchè mèsi anpil frè le fèt ke w konprann ke m pa pami moun ou ka konpare avèk tèt ou, bravo, chèche tout moun ou ka konpare tèt ou yo paske m konnen nou anpil. Mèsi bokou Elia le fèt ke w rekonèt ke w pa ka konpare w avèk mwen ok nou pa nou pa nou pa nou pa konparab eeeeh nou pati wi la eeeeh 24 alo alo alo.